Yo wi. M di w si Toya te nan prizon ou di non pa gen sa ditou Ann al nan kou dapèl la a ma ou pa konn ma Adrien te nan prizon non non pa pale lòt bagay non se pa pa e pa de sa n ap pale non Yo wi e pa w di m pa gen sa ditou o bon m rele e komisè e e kòman e sera Ok mande maradoti bal nan prizon mande Edouard Anel cheri depite pati a ayiti an aksyon si marado oe klavnè bay sa ou mete vize lege a ui mande si pat nan prizon poukisa lte nan prizon bon rele rele marado konnya pou wè mande si pat nan prizon li te nan prizon paske yo tap fè arimaj. Ebyen de Toupo ki t arete l youri. Bon youri banm bon banm bon bagay. Tankou gwo mòn kòm yon gwo elektora ki fè w depite 2 fwa. Ou gen kowòdinasyon Ayiti an aksyon. Ou pa gen moun ki gen nivo w la ki ka depite menm, ki ka avize li gen. Tankou gwo mòn, gwo mòn ke mwen menm depite 2 fwa m pa pati a 2 fwa. Mwen m pa fè politik avè w ankò paske w menm se yon trèt, se yon ipokrit. Depi ou ka met gracia ou man ou pran gracia ki pa nan pati ya ou pran 120 mil dola ameriken nan men li baw 120 mil li diw 20 mil jiska prezan li pa janm baw 20 mil lan ou akize li nan kidnaping anel si sela bagay poutèt 20 mil dola nou pa pale de sa mwen menm ki te pi bon zanmi ou banm kou a nan politik ou tiye rèv gwo mòn pou li te gon senatè nan palman Nou bliye sa. Kòm gen de moun k ap jere ti djòb, ti afè bagay sa yo, yo pa vle wè men y ap pran tèt yo ba ou. Jodi a la, pandan m kite pati a ki se AAA, ke m depite sou li 2 fwa, m poko janm pèdi yon eleksyon sou AAA nan Gwomòn. M kite pati sa sa pa di w anyen ou kouman son mes apunta ou e ou gen ou gen kòman ou ou ou gen ou gen enfliyans ou gen ki bagay sa sou tout peyi a mwen mizè sou gou mòn nan jodi a ki kote ou gen ki kote ou gen enfliyans sa ti sa vle di nan a a a ayiti an aksyon lè m fin kite l ou pa gen kras moun gou mòn ka lekòl ki gen konpetans kòm chèf de awondisman ou te ka mete vizilege nan plas traktanis Kok ou ka estime k pa pou ou paske li pap janm trèt mwen pou ou. Sa vle di ou pa gen kras moun ankò ou di w ap fè politik menm si yo sanksyone w pou move zafè ou pa gen kras moun gwo mòn chèf li awondisman ki se ki rete manm pati ak nan kòdinasyon k ap fè kanpay pou w k ap pale avè w ki te ka vis delege Ou al pran yon nèg ki anfas yon kandida w, yon depite pati a, yon nèg ki depite pati a, ki rete fidèl avè w, tout sa m fè pou kite a se li pa dakò. Li rete fidèl avè w. Ou mete yon advèsè politik li, pase k ap defann nan tout vye dosye, ou mete l anfas Edouard Delchéry nan Answouj. Ou panse moun Answouj ap jès konprann sa? Waww se vre mèt la oh se vre pa gen wap atann ankò ou pa gen yon kap men ou paka abitye viv konsa menn sa vle di gwo mòn pa gen pèsòn moun ki rete tankou Haiti an aksyon menm ki te ka vize li gen kal lekòl ki gen konpetans ki gen kalifikasyon ki ka fè politik ki o mwen ki gen yon CV. kòm ki nan chèflye awondisman ki te ka vizelege pou reprezante w, ki te vote w pandan de fwa kòm senatè, ou panse se mwen ou ba yon souflèt? E vre ou fè erè chèf la. M pa nan predikativ ankò, ou konprann, ou dekouraje m fè politik, malgre ou menm ki antre ladan l, ou menm ki antre m ladan l wi, ou dekouraje m fè l, m kite l depi 12 desanm 2019. M di tout moun pa nan politik aktiv ankò, pa nan bagay sa, m poze. Paske depi wè te fin bay kou sa la a, bagay ou ban m tout garanti, w ap ban m sinyati sèlman Ayiti An Aksyon m te bezwen papye a wi pou m kandida o Sena. E pa anyen ou ta ka fè pou mwen, dayè ou pa ban m fè kanpay Gomòn, ou pa konn yon seksyon kominal nan Gomòn, ou pa ban m fè yon rankont nan Gomòn, ou senatè 2 fwa, ou pa ban m yon goud. pou m fè kanpay. M pa janm pran sak diri nan men mwen pou m fè kanpay kòm depite. Ou pa pèmèt itil m anyen nan kanpay. Se mwen k fè w senatè. E mwen k fè ou ili senatè pa pati a. Kote moun Gwomande konnen nou? Epi jodi a, ou jwenn mwayen Ou bay kou sa? Nan tout listwa goman poko janm gen sa non. Depi nan dan ère demokratik la poko janm gen sa. Non non non poko gen bagay sa. Te gen Maxime Bernet kòm vis delege, yon modèl kap rete yon modèl kòm vis delege, te gen Roger Odigé, yon nèg ki gen anpil moralite nan vil la. Nou vin pran Sirius Bazlè, aprè sa nou pran e e e e pa Sirius Bazlè non wi, nou vin pran Sirius Bazlè M retire bagay sa nan men paske li menm se tèt li tal vann pou manje pou l te ka bagay pou djòb epi m pran Erol ki son avoka chevonre ke tout moun konnen gen respè pou li epi m pran Clark ki fè tout kanpay pou ou nan politik fè tout bagay ki fè m sa m ye jodi a epi jodi a ou ponn sa e ze sa w ponn ou pa ta ka ponn lòt ze vre Youri ou pa ta ka ponn lòt ze Ou te ka pran tout moun nèt nan ans wouj. Ou te ka pran tout moun nan ans wouj. Ou te ka pran tout moun nan Tènèv. Pase nenpòt moun Tènèv ka vis delege. E pa pwoblèm sa m genyen. M pa gen pwoblèm bay pase yon moun Tènèv ki yon moun ans wouj ki vis delege. Non absoliman pa. Yon moun Tènèv ka vizite Delege Gomòn a awondisman an, a nenpòt lè, yo al lekòl, yo gen konpetans. Tout moun Tènèv ka vizite Delege, tout moun Anspous ka vizite Delege. Men lè w pran yon nèg k ap defann ou nan tout dosye w ye, tout bagay ou ye, l ap defann ou, tout moun konn se moun ou ye, epi se mwen menm w ap maske avè l, w ap vin pran pòz ou pa konnen se pitit Desalin, se Vètilè ki te chwazi, se Ede ki t ap pran fanm. Ou tèlman konnen w pa kòrèk, w ap rele m, w ap ban m manti, epi mwen menm m ap amize m avè w. Map amize m avè w. M di w ka, m di w Mayado e moun pa m. M di w Mayado se moun pa nou. M pa gen pwoblèm avè l. Monchè, ou pa, ou demontre m ou se yon moun ki entèlijan. Monchè, ou pa ka ap antre, kontinye antere tèt ou jan w ap antere tèt ou la non mèt la. Gwo mòn gen konpetans, gen kalifikasyon, se chèf lè awondisman. E gwo mòn ankò yn fwa an tèm de daglomerasyon, an tèm de kat jewografik, an tèm de de. Non pa fè sa, pa fè sa, pa fè sa, pa fè sa. Sa vle di Ayiti an aksyon pa gen moun gwo mòn ki ka vize lege? Ou pa gen konpetans gwo mòn ki ka konsa? Men se vre mèt la, ou fini tèt ou nan politik vre, ou pap bezwen elektora Gaumont non, pap bezwen fè anyen Gaumont. Sa vle di pou pati a paka vin la a Gaumont menm pou afiche tèt li. Ah bon c'est une honte monchè frechman c'est une honte ou panse se mwen ou bay kou mwen menm ou bay kou podyab mwen si m te benyen pouvwa Ariel gelen m kòm pòt pawòl gouvènman l 6 jou avan l monte gaz la wi Li fè sinyal Bertrand ki minis sante kounya la rele m pou mal pòtpawòl gouvènman Ariel la m di non pa fè m bagay konsa non Youri. Mwen te di ah depi w di gwo mo n m menm si m gen pwoblèm avèk DP men moun sa yo pou l rete kòm mis delege li pa janm fè m bagay konsa Pase kou se mwen kap deside. E mwen deside pou ekip politik mwen goumonn. E m pa pran dikte nan men ekip politik mwen goumonn. E pandan map pale a yo pa gon moun Clark poko janm rele m pou l di m o wi yo sot an yo mete non li pa vizib anko. Jamè. Clark m aprann li ke m aprann li depi yo nome yo nome w menm jou yo ba w lèt la yo tou mete lèt revokasyon anba pòt la. Sa pap deranje Clark dayè. Dayè CLAC se li ki gen plis tan kòm vis delege wi nan peyi a. Depi 2016 li vis delege wi, depi sou Privè wi li vis delege. Sa wap pale la monchè, pa depoze de batè. Men sèlman m di w, w ap tout bagay, hum ok. Ou wè Evens e Papito depite e vis delege Ènri e vis delege Gonayiv. Ou mete pwa moun se fòs politik ou ye ok manti se paske ou pa moun klatan je paske ou pa moun tout moun te ka ranplase moun sa yo nan politik kow gen rive sou non sa yo ou di eh Evens Papito klatan je gwo mònènri ou tèlman ou tèlman pè ou konn ki moun mwen ye ou kouri ou menm ki ekrim ou ou relem ou mandem poum rele w rapid an ijans manti ou gentan fin fè tout sa wap fè a paske ou konnen ki moun mwen ye. Ou pa renmn ta pale avan an eeh ou pran pòz bon youri tèlman mètdam li pran pòz li pa konn se gromòn se chèf li awondisman li di yo wi li konn se sèl gromòn tèlman misye mètdam li konprann li entèlijan pa dènye moun wi bon entèlijan konsa konn ak eh bon men ou tou sòti tèt ou mò w sote kwè w konnen w ka pote gwo solèy midi ou ka pran lari gade bozo tande patnè. M te poko, m te, m te konsidere m kòm enbesil pase mwen se yon enbesil k ap pale avè m, ki bliye ke ou se yon gwo stratèj politik. Ou pa konn Gomòn ki se chèf lè awondisman an? Ou, ou senatè nan depatman nan nan 2 fwa, Gomòn vote w, ou pa konn se li ki chèf lè awondisman an? Ou pa konn depi listwa ke gen vis delege, se Gomòn ki toujou gen vis delege? M pa kriye pou sa. Se awondisman, tout moun ka vis delege. Men ou pa ka vin pran prèz entèlijans sou moun. Se debatè. Avè w m ap pale, sa depans. E mwen menm selman nan pati w la ki konn antre anndan manman w. Antre anndan manman w kòm visye, kòm vòlè, kòm gang, kòm tout bagay. E papa de w sèks odò dam m konn joure w. Ou konn sa trè byen. E selman w pa ka dote nan pati w la. E sa ka di w te banm kou w al pran Gracia pou 120 mil dola. Li ba w 100 mil dola, li di w 20 mil dola ou akize l nan gang, nan bagay ou fè tout moun pa vle wè l, ap kritike l kòm kwa l nan gang e tout bagay. Manti!

Vagabon ye. E map fini poum di w sa mwen menm mwen ye jodi a m pa tap m pa tap anyen san Clack, san Charlo, san ekip politik mwen, san ti Guito ke tout moun nèt an jeneral. M pap janm abandone moun sa yo. M prefere kite politik si m pa ka kolabore avè yo. Men m pa ka trèt yo yon jou. Bon m fin pale avè w m pa di Clack sa. Jiskaprezan map pale avè w m pa janm di Clack m te pale avè w.